Bonswa, sa pral depan nan lè wap gade videyo sa. Bi videyo ap oujou diya se jis pou moutre nou koman nou kreye. Yon pòtfèy L Bank. Anplis, m ap montre nou kèk ti bagay pa egzanp tranzaksyon kòman pou n sèvi ansanm avèk li. Donk e lè w moute sou li, m ap kite lyen L Bank lan nan deskripsyon videyo a pou nou. Lè w fenk moute sou li, l ap parèt konsa. Donk, w ap peze, w ap ale nan s'inscrire, w ale nan s'inscrire. Donk, ou ka enskri. E nan de e ou ka enskri pa de fason. Ou ka enskri pa email, ou ka enskri pa telefòn. Donk e bon sa pral depan de ou menm si ou ap enskri pa email ou men pa telefòn. Ou ka enskri pa kenpòt. E donk pa telefòn nan wap mete nimewo telefòn ou. Pa telefòn nan.

Donk la wap mete mo de pas ou la yo voye yon kòd ban mwen yo voye yon kòd ban mwen e se kòd sa map pran pou m ka mete l la e la wap mete mo de pas ou la wap mete e wap wap konfime mo de pas la la wap mete kòd yo voye ba ou a epi la wap peze je li jaksèp epi wap peze senskri kòm mwen menm kont nan te deja e e m te deja gen kont nan deja map oblije pa pa fèl. Kòm m te deja gen. Donk nou pral pase direkteman nan pa email la. Meni, sa se pati nimewo telefòn nan men pati email la li menm. Donk wap klike sou pa email la, wap mete email wap fè kont lan. Donk e sa se email wap fè kont lan epi wap peze suivant. Donk la yo mande son son ou bo epi wap peze eh, wap peze ti nan ti kare sa. Wap peze la dan. Epi la yo mande ou pou fè capture bus. Eh, wap fè bus, wap klike sou bus, ok. Donk, lò fin fè capture, eh, donk, klet. E captcha fasil. Donk la wap mete mo de pas ou, la wap mete wap konfime mo de pas la. La e yo vou an kod ba ou pa email, pa email yo vou el. E kon nou pal de kod la li menm lan email ou pou ka vin mete la dan. Ou pa li lan, ou pa fon gran bak, ou pa li lan gmail ou sou aplikasyon an telefon ou an. Donk. Fòk fè sa m da e fòk nou genyen l sou telefòn nou donk fòk nou genyen l pase li vrèman enpòtan e son pòt fè menm si lè w fè yon yon depo kòm kòm si li pa t yon ti jan lan men li sekirize enpe donk fòk nou genyen l sou telefòn nou ok donk ou pale la w ap e w ale lan imel ou te w ap si w pa jwenn kòd la w ap konekte sou imel la donk nou wè kòd la gentan vini w ap Moute sou li. Donk sa se kòd la 2347. Kòm mwen menm mwen pa bezwen enskri pase mwen gon kont Elbank deja, mwen pa bezwen al nan fè pil e bagay sa yo. Donk la se wap mete modepas ou, la wap konfime, la wap mete kòd yo voye ba ou a. E pi la, e wap peze je li, j'accepte, e pi apre sa wap peze s'inskri. Donk se konsa pou. e enskri nan EIL bank lan. Donk, kounye a nou pral pase a tèm kòman pou sèvi ansanm avèk li. Donk, e lè ou fin e enskri, l ap parèt konsa, l ap parèt konsa, e kounye a la mwen pral montre nou e e US e USDT, token USDT a. Donk, ou pral li nan pòtfèy la, nan pati anba sa, nan pòtfèy, kounye a la. E ou prale lan e men ni men USDT a la gen gen ton tout bagay sou pa joutou ta reman ko pa jwen yon bas ou pa jwen yon kripto bezwen ou prale lan rechèch la la lan pati rechèch sa la e pi wap ta ko TRX ton ki se ton TRX men ni men ni TRX men moute la nou e li men moute la dok se la ou pal chache l jis ou ka pran. Men konya m ap moutre nou kòman pou pran kòmsi e adrès la. Kòman pou pran adrès la. Kòman pou pran adrès la. N pran le ka de USDT kòm se li ki nou ke nou plis konnen. USDT men ni USDT. Se konsa la. Se konsa li pou tout nou wè ki la. Men m ap jis fè l nan yon. Tako pa egzant USDT a la. Sou lò bezwen. E tankou voye usdt ba yon moun, ou prale lan retire. Men lè w bezwen tankou pran adrès ou, pran adrès, adrès pa w, kòm si pou voye ba yon moun, ou prale lan rechaje. Pa egzanp la, si m bezwen pran voye adrès mwen ba yon moun, m prale lan rechaje. Epi. Sa pral depan de sa ou konnen se nan USDT m ye, sa pral depan nan ki rezo m ap E sa sa pral depan nan ki rezo m ap m ap sèvi a. Nou konnen se avèk TRC20 an yo plis sèvi. E donk se TRC20 w ap pran, ou pran TRC20 an. E TRC20 men ni nou pran. Donk epi la ou pale la wap peze kopi sa se adres ou a ke ou yo pale vwe kob la sou li pou ou a sa se adres la ou pran kopi a. Peze kopi a epi wal voye l ba moun swa se yon sou platfòm wap fèl wal kopye l oubyen si son moun si se achte wap achte l nan men yon moun e moun ou voye l e adrès sa li menm ba moun nan. Donk an ale pou retrè a. An ale pou retrè a. Donk e retire, nou va li la nan retire, le retire a se kòm si se lò ap voye USDT swa ba yon moun ou byen ba yon platfòm sou yon sit entènèt, donk ou va li la nan retire. Donk sa va li depan de ki rezo ap sèvi a tou, de ki rezo, sou ki rezo ap voye, donk se TRC20 mwen TRC20. Donk e. Donk pou e pou World Bank li pran sou kant sou nenpòt kantite wap voye la pran yon USDT kòm fre. So ap voye 2 USDT e se yon se yon USDT la pran kòm fre. So ap voye 50 USDT se yon USDT la pran kòm fre. Ale di sou voye 50 USDT 50 USDT ba yon moun e wap e moun nan ap jwenn 49 USDT. Pa egzanp, lambda ese mete 50 mwen wè la Se 49 usdt moun nan byn. A e di lap pran usdt kom fre, kom fre ok. Donk e, e nou konnen trè byen lò ap, lò kom si lè moun nan vwe adres la pou ou, wap vin kole adres la la, tankou an pran le ka banm mete adres m te sot kole talè a, wap klike moun sou li la konsa, e pi wap kole. Sa se adres la, sa se pa, sa se adres m sot kopye talè a men se, se adres moun nan wi, moun ki. E moun komsi wap voye baye la bali a ou byen yon si yon sit wi. Sa se pa sa se pa sou adres po la non sil vouple. Donk se jis komsi konnen gen debitan se pou yo pa fè rè. Donk se konsa sa vle di sa se adres la ou pran e ou vini ou vini kopye la e pou mete rezo a te reseve. E sa pral depan men e te a te reseve ou plis sèvi. E montan dire tre. E ou mete kantite ya, la ou met kite sa yo, red epi ou peze retire. Donk e ou peze retire kom sol mwen sifizan yo pap bay. Donk e se konsa e m pap fè trop bagay gen anpil bagay sou li men m pap fè trop pou video a pa tro long. Donk si gen kelke bagay ke m ta vle montre nou. Oubyen kèlke bagay nou pa konprann ladan l. Donk nou ka toujou mande m videyo a pou sa. Nou ka toujou mande m videyo a oubyen nou ka toujou pwouve m. M ap kite lyen e lyen platfòm nan nan e m ap kite lyen lyen pòtfèy la nan deskripsyon an. Epi m ap kite lyen gwoup whatsapp e avèk nimewo telefòn mwen tou. Si tout fwa nou gen yon bagay nou pa ka fè e nan deskripsyon video a.